Ey bèl bebe Bèl timoun Tounen m bal ou silvouplè Bonjou bèl timoun Bonjou Kòman ou anfòm?
Wi Non pa m se Steve ou menm?
Claudia Claudia Yon bèl non wi Claudia Bon m di w non kòm m pa p dire nan pale a non gen yon bagay m ap mande w m pa konn si sa ap deranje w? Sa pral depan. Silvouplè wap ka fèm kado nimewo poun ka ret an kontak. Bonjou ou wèm sou wout mwen epou relem men nimewo telefon wap mande m pa menm rekonèt ou menm Bonjour. Sak dim si son bon moun.
Kyèt m son bon moun. Sou fòm mwen ou ka pa wèm pa yon bon moun men anndan kèm tout bagay nòmal. Bon m di nou e m nan yon travay la so m pap ka ret fè anpil tan ap pale avèw non paske m gen yon kòb map pot ba yon patron la. E silvouplè fè sa mwen just fèm kado nimewo w e na pale sou telefòn paske m gen anpil bagay pou m di w, m gen anpil pawòl pou m di w bon si na pale nan telefòn pa konn si sa ap yon pwoblèm men pa eseye konprann mwen just fèm kado nimewo w pou n ka pale plis. Kòb yo e nan menm yo e mwen ki pral pote yo ale just fèm kado nimewo m paske na pale sou telefòn silvouplè. Men e pa bagay m renmen fè tou non paske m pa rekonèt ou premye jou m wè w m pa ka ban w nimewo telefòn mwen.

Epi Jenny ap di e sèl li pou m genyen, si l tande m gen yon lòt fanm l ap tchake l a kouto. Fi a p janm konn bay gason. Al di m ta wè bèl timoun sa ap pase la m ta kwaze 2 men m ap gade l. Men m pa rele mwen menm ankò.
Sara!

Sa ti fi sa pa. Ou bon pase moun yo. Kèt mesye yo dam yo just fine. Rele Jenny mbal ki bèl zin sa. Alo Jenny vin kotem lakay la kounya mbezwen ou mgen zen pou ou.

Mwen wè w pitit mwen bezwen. Yon ti zen m rele w pou m ba w la ri pitit. Ban m ti kèk zen an non. Te gen yon frè m nan ki voye m de yon kòb pou li. Epi pandan m sou wout mwen konsa, m wè yon ti jenòm ap pase li rele m kareman. Li di m wè kòb li pral dèyè. Kounye a la, lè l jwenn mwen li rele m, l ap pale ansanm avè m epi li di m konsa, ban m nimewo telefòn ou. M di, a m pa renmen fè sa epi m wè yon ti.

Emma wi mwen menm la nap debat aprè sak bon ki bò sa.
An pase ti blag jan mwen sa male a. Ti blag ou sak sot pasem la wap sezi. M pat konnen m di.
Ou kwè Jason sòti, Tara sòti, lal nan mache, Jason al travay. Am relel vin kotem epi. Wi menm ti lèl vin kot mdi a nou pap pran trop tan pou antre bay sa yo ok Fènann Ebyen nou pou nou antre anndan nan chanm nan dòmi tou pati avè nou. Sara vin parèt li tou rele Jason Jason vini li tonbe pa l anpil ah ok map bay moun sa vag Aden pa kite ti grenn sa ale poutèt grimas sa non. Talè an ma sè Pou yon mennaj ou vin kote w e dòmi li pa al dòmi se pa fè ansanm avè w. Ou konnen, nou te fè ti bagay kanmenm e dòmi pran nou sou kabann nan, bagay sa yo. Tèlman nou fè nou sou. A, kounye a misye pa enterese m ankò a, blak la m ap panse pitit.
M ka maka jwen, pran chans ou sòm. Ou twò damou vit ma cheri. O, e ti grenn sa a nenpòt moun ki pran li m ap tiye l pou li wi.
Mwen menm tou m gen yon nèg la depi l gen yon fanm. M ta vin konn fanm nan. Wè kè Bondye bay fanm nan e mwen kap konn. Mwen genlè gen menm panse avèm. Gen bann fanm deyò a e mache pran mari moun sèlman. Oh bonswa. Bonswa. Claude nan. Ou tap gen vizitez la ou pat dim sa. Talè a la m rele vin kotem wi pandan m sot kote w te voyem nan.

Zanmi moun sa? Oui, zanmi moun. Bon, mdi wè la, ou pral mete m alone.
Sa w pral fè m wè la? Kot frè a m prale vire li, m konnen li voye m pou li.

Ok. Bon m di w, m pa konn si sa pou volè m pase w konnen e sè m nan sot deyò a, l ap vini, a di gen bagay m pa raple l konnen. M pa konn si sa pou volè. Ou ta kite nimewo telefòn nan m? Nimewo telefòn nan pou kisa? Men bon m di w, si w ban m nimewo telefòn nan m, m gen premye, ou pa bezwen vin la pou m pa, pou m pale.

Nou ta va bezwen ri lè w vin la. Epi n t ap pale epi sa ki m. Paske m wè m wè w la sèlman. M gentan chaje yon pakèt bagay anndan m pou m di w. Humm ok pa gen pwoblèm. W ap ban mwen? M ap pran nimewo a. Mèt rele w mwen? Alèz ou vle rele. Konnen w pa konnen kòmantè m kontan la.